Ya, m salye lemond. Si w tande mesaj sa maten, bonjou. Ou tande l apremidi, bonswa. E ni moun kap pale, ki pa konn afè moun kap pale kaka a tou, m salye nou tout. E ou renmen nou, ke Bondye beni w. Ke w rayi nou tou, ke yon lwa e boule w. Mesye sa fè lontan m t antre nan silans mwen alò se nou menm ki mete m deyò la e m deyò m pap deyò pou blag e m pap deyò pou jwèt mesye m tande nap di non rele m pa pran apèl tande nap di ki pouvra rele m pa pran apèl e manti l ye lè pou m pat pran apèl la pase jwèt se jwèt koch tèt pa ladann e. Tout kote nou fè reyinyon, m konnen. N ap fè ti reyinyon agoch adwat, m konn tout nèt. Se tann m ap tann nou met prent pye nou sou lari a epi pou m gaye kaka pou m tou gaye wonn nan. Epi pou m met plis plenyen nan lemond. Ou konprann? E tann m ap tann nou. E tann, m tou ap tann nou pou nou met pye nou atè sou sòl la epi pou m nèke tou gaye kaka m tou fè kaka voye nan men nou. Paske nou gen nou gentan konn kòman tè a ye deja. Mwen ap fè ti seremoni, fè ti kaka. Mesye sa pa anyen liye, sa son jwèt liye, m konn fè plis ke sa. E ou wè nou pa wè kote m ap ba djab mwen manje. Ay sa yo blag yo ye. Ay mwen menm lè fini mesye m ba nou 24 èdtan. M ba nou 24 èd tan. Dayè e manje m te konn ba yo mwen m pa posede manje pou m ba moun nan zòn nan la. Ou konprann? E manje m te konn ba yo m pa posede manje pou m ba moun nan zòn nan la. Mesye kòm m wè n ap fè kaka, kòm m wè n ap fè kaka n ap ranste, mwen menm m di nou. Mwen menm m pa gen lopital nan zòn nan. Dayè m pa nan ba moun manje nan zòn nan la tou. Kòm etann m ap tann nou met prèt pye nou sou lari a la mesye nan prese bann koulan gyèt manman nou m ap tann nou. E ni moun k ap pale ki pa konn afè moun k ap pale kaka a tou m salye nou tout. E ou renmen nou ke Bondye beni w ke w rayi nou tou ke yon lwa e boule w. Mesye sa fè lontan m t antre nan silans mwen alò se nou menm ki mete m deyò la e m deyò m pap deyò pou blag e m pap deyò pou jwèt mesye m tande nap di non rele m pa pran apèl tande nap di ki pouvra rele m pa pran apèl e manti l ye lè pou m pat pran apèl la pase jwèt se jwèt koch tèt pa ladann e Tout kote nou fè reyinyon, m konnen. N ap fè ti reyinyon agoch adwat, m konn tout nèt. Se tann m ap tann nou met prent pye nou sou lari a epi pou m gaye kaka pou m tou gaye wonn nan. Epi pou m met plis plenyen nan lemond. Ou konprann? E tann m ap tann nou. E tann, m tou ap tann nou pou nou met pye nou atè sou sòl la epi pou m nèke tou gaye kaka m tou fè kaka voye nan men nou. Pase nou gen nou gentan konn koma atè a ye deja. Mwen ap fè ti seremoni, fè ti kaka. Mesye sa pa anyen liye, sa son jwèt liye, m konn fè plis ke sa. E ou wè nou pa wè kote m ap ba dyab mwen manje. Ay sa yo blag yo ye. Ay mwen menm lè fini mesye m ba nou 24 èdtan. M ba nou 24 èd tan. Dayè e manje m te konn ba yo mwen m pa posede manje pou m ba moun nan zòn nan la. Ou konprann? E manje m te konn ba yo m pa posede manje pou m ba moun nan zòn nan la. Mesye kòm m wè n ap fè kaka, kòm m wè n ap fè kaka n ap ranste, mwen menm m di nou. Mwen menm m pa gen lopital nan zòn nan. Dayè m pa nan ba moun manje nan zòn nan la tou. Kòm etann m ap tann nou met prèt pye nou sou lari a la mesye nan prese bann koulan gyèt manman nou m ap tann nou. N ap kòmanse avèk ensidan sa a ki enplike 2 ou 3 polisye se nan zòn Petyonvil kote gen youn ki mouri yè e gen yon lòt lapolis arete. Se
Sou altèkasyon sa pwodui efektivman yè ozanviwon 4 è 50, 4 è 55 nan onivo Petyonvil, nan rivi lak Petyonvil, zòn antre Scoop e idyalman yon makèt jisteman ki anfas lan kote ke 3 polisye yo te ansanm selon tout enfòmasyon nou genyen men se. Sa bon yon bavure policière nou kapab di e ki pwovoke altèkasyon an. Yo te an diskisyon pou yon bagay vrèman, vrèman, vrèman anfantyaj e vwala ke zam rale epi genyen malerezman polisye Fednel Noël non padon, polisye Valentin Estanley, 35 an, ajan 2, ki te fè pati 22 zyèm pwomosyon forè pnh la ki pèdi lavi li e genyen tou bon yo entèpele Gabriel L'Heritier Junior 28 zyèm pwomosyon ki pou le moman nan gadavi. Sèvis envestigasyon an ap kesyone l e genyen, selon tout enfòmasyon ke nou genyen, genyen Fednel Noël li menm ki se yon polisye ki afekte pwobableman nan USGPN, nan Palè Nasyonal e ki li menm pran lafwit. Ki pran lafwit. Se polisye sa a ki te akonpanye lòt polisye ki entèpele an? Yo te ansanm, selon tout detay. Sa fè m di w se yon bandi polisyè, se vrèman yon diskisyon. ki pwovoke altèkasyon. Nou wè ensidan sa yo rive trè souvan ant frè dam yo o nivo de lapolis la. Bon nou menm kòm responsab, ki sa k esplike sa e ki sa n ka di kòm mesaj pou n fè ke polisye yo antre yo gen fair play sa pou evite tip d'alterkasyon sa yo ki anpil fwa koute lavi yo? Alò, m pa konn ki nivo de responsabilite ke w ban mwen paske w di m kòm responsab. Alò wap pale nan non se pòt pawòl ou ye e anpil fwa ou pale nan non nan non enstitisyon an nan non nan non kòmandman an nan. Pafè.
Alò alò lò di trè souvan mwen de memwa e m pa gen yon bagay kòm si pou sa repete ase efektivman ou te konn gen bavure policière e e pwobableman se pa nan lapolis nasyonal dayiti sèlman sa rive sa sa rive paske dabò apa ke enstitisyon ki se e lapolis ki genyen deontoloji, règleman, règleman n tout ansanm de bagay, men e moun ki ap travay ladan yo se de moun yo ye, e menm jan avèk tout moun. Men se vre se de ensidan ki trè malere ki e ki konn pwodui, men sa a e se pratikman on bavure policière, se se yon diskisyon de ryen ditou e ki e ki pwovoke l malerezman.
Apa sa pòtpawòl, nou wè kestyon ensekirite, kidnaping nan kontinye ap vale teren nan nivo enstitisyon lapolis lan. Èske w gen de dispozisyon k ap pran pou omwen ede pèmèt ke sitwayen yo kapab sòti san enkyetid? Se yon kestyon ki pratikman tout moun nou kapab wè. Kesyon kidnapin nan kreye menm yon pè lakay fanmi yo, sosyete an e chak grenn moun. E nou konsyan de sa. E Wo Kòmandman an, Kòmandan an Chèf la tou, li ase souvan ap fè dè rankontr pou ke yo kapab adrese pwoblèm nan. E se vre gen dispozisyon ki te pran avan e ki te bay rezilta e ki pratikman vin sa vin remonte e ke nou konsyan e n ap travay sou sa men e jan e kòmandan an chèf la fin di ke kesyon e kidnapin nan li se pa lapolis senpleman e ki la pou pou fè fas e avèk li pou nou solisyone l men e se tout e konpozant nan sosyete a. Tout sektè ki pou enplike, notamman lapopilasyon ekipman pito. Nou menm gen de dispozisyon ke ki ap pran, paske zòn de sekestasyon yo genyen zye sou yo, de manyè pou ke nou kapab, pa nou menm sèlman, men avèk popilasyon an, e tout sektè ki pou pote la men fòs, pou pote kolaborasyon yo, de manyè pou ke sa drastikman pou l diminye e konsiderableman vwa menm disparèt. Mwen dakò. Mèsi anpil pòtpawòl. Bonjou. Wi, Bob.
Vwala, jan nou t ap tande l lan, pòtpawòl lapolis lan, donk Garry Desrosiers, zanmi oditè, ki t ap eseye pote kèk eklèsisman sou sa k rive Petyonvil nan bouch long altèkasyon banal ant 2 polisye Bilan polisye Stanley Valentin, 22 zièm pwomosyon mouri ak bal nan zòn plas Bwaye yè dimanch lan. Daprè enfòmasyon yo l sot konfime pou nou, se yon polisye menm jan ak li, Gabriel Derizier Junior, ki te akonpaye avèk yon lòt polisye USGPN ki li menm ta louvri kout zam sou Stanley Valentin swit avèk yon ti diskisyon de non sans. Gabriel Derizier Junior, 28 ème pwomosyon lapolis la, ki afekte nan Polifront, jwenn arestasyon l nan moman l t al pran swen nan lopital Eliazar Germain, toujou nan Petyonvil. Kounye a n ap pale w de manifestasyon zanmi oditè, manifestasyon kont ensekirite, kidnaping pou kapab fè solidarite ak tout otaj ki nan men ravisè nan kapital la vandredi pase a. Plizyè sektè te reponn prezan, pami yo viktim Bel'Air yo, polisye ak dirijan divès òganizasyon k ap defann dwa moun. Pwotestatè yo te kritike seryezman nan manifestasyon sa a pouvwa an plas la k ap sipòte bandi, mande popilasyon an nan 10 depatman jewografik peyi a pou leve kanpe kont rejim kriminèl sa a. Repòtaj Reginald Remy.
Òganizasyon ki nan opozisyon an, abitan ki sòti Bèlè, polisye, dirijan òganizasyon dwa moun, yo te plis pase yon santèn ki pran lari pou eksprime kòlè yo kont fenomèn ensekirite ak kidnaping nan. Manifestan sa ki abite Bèlè pa rive dijere masak yo te fè nan katye kote l ap viv la sòti 31 pou rive premye avril 2021 an.
Ou chita lakay ou wap pran bal nan tèt, moun pa alèz. Depi pèp la tande boo li tonbe kouri. Men mezanmi. Prezidan Jovenel. Bon konn gad tele pou wè ki mizè moun Bèlè ap pase. Moun pa alèz. Si w moute Bèlè, wap wè kòman nèg yo sasinen mi pèp Etzel la a bal. Si w pa moute yon kalite bokit bal, nèg yo gaspiye anndan Bèlè. Pou yo pran zòn nan pou pè Petyèl pi fò. Moun mele ba en zam. Divès polisye te reponn prezan yo t ap egzije liberasyon Abelson Gronèg, Courtois Renaldy ak denonse pèsekisyon manm SPNH 17 yo pa sispann sibi anba men wo kòmandman an ki ta sipoze la pou defann dwa polisye ki fè pati enstitisyon sila a. Jodi a se 2 polisye ki prezan la a. Pou pale de arestasyon de Abelson Goneg, pou pale de arestasyon de Courtois Renaldy, pou pale de matrakaj k ap fèt sou yon ansanm polisye, ryen ke paske yo te fè chwa pou sèvi, ryen ke paske yo te deside di tèt yo y ap kite lekòl yo oubyen y ap asosye sèvis sa a avèk sa yo menm yo kwè ki se ede, ki se pwoteje. Enben, jodi an, nou kapab di, si gen de kanmarad. ki nan prizon, si gen de kanmarad ki nan mawon, se paske Leta sa a li fayi a misyon l, patikilyèman Coutard Rinaldi, ki li menm viktim de sa n ta kapab rele yon tantativ dasasina a kòmansman d'ekzekisyon. Polisye a egzije liberasyon frè dam li yo san pèdi tan. Enstitisyon lapolis la pa dwe yon enstriman pèsekisyon, daprè sa l fè konnen. Li kritike sa l rele politizasyon enstitisyon sa a ki ta sipoze endepandan. N ap mande liberasyon.
Si yon lanmè moun li ye yo, n ap mande si gon bagay yo repwoche l, ke yo ba l aksè pou avoka l kapab defann li, paske se yon prensip elemantè li ye. Nou di n ap fè peyi, men si n ap fè peyi a, an nou bay egzanp lan atravè enstitisyon sa a, ki li menm se yon enstitisyon repiblikèn. Poukisa jodi a chak eleman k anndan enstitisyon sa a wè tèt yo an danje? E egzanp lan li klè. Jodi a gade timoun Abelson yo, jodi a gade madanm Koutwa, gade pitit li yo, gade tout moun ki nan nivo SPNH, gade tout polisye ki petèt pa nan yon strikti òganize, men jodi a akoz de opinyon yo, paske yo pa dakò jan peyi ap mache, oubyen paske yo pa dakò jan enstitisyon ap avanse, yo merite mouri, yo merite trake. Akote pèsekisyon kèk polisye di y ap sibi, yo pa sispann tonbe tou anba bal bandi, pandan polisye sa yo dwe kontinye bay sekirite malgre tout fristrasyon sa yo, yo toujou ap viv. ak sikatris disparisyon 5 kòlèg yo ki tonbe 12 mas pase a nan operasyon Vilaj de Dye a anba bal bandi kote fanmi yo pa menm jwenn kò yo pou ta fè antèman yo. Reginald Remy, Caraibes-FM. Pierre Esperance, dirijan Rezo Nasyonal k ap defann dwa moun yo, kondane ak tout fòs li kantite. Te gaz lakrimojèn lapolis lage arebò legliz Sen Pyè nan moman yon mès tap selebre pou denonse zak kidnapin ak ensekirite nan peyi a. Responsab rnddh la fè konnen se pa premye fwa lapolis ap kraze mouvman pezib pou anpeche popilasyon an pase revandikasyon l alòske yo kite bandi ak zam ap fè lalwa nan divès kwen nan peyi a. Ann koute yon bout nan deklarasyon. Dirijan òganizasyon dwa moun nan, Pierre Esperance te nan mikwo Lydie Alexandre. Lapolis sa vin tounen yon polis politize, yon polis ki ap vyole dwa moun sistematikman, paske nan anndan legliz la pa t gen okenn sitiyasyon ki te met lavi moun nan zòn nan oubyen moun nan legliz la an danje, pa t genyen vyolans anndan legliz la alòske mès la t ap dewoule. trankilman kote ke se vre te gen de moun te gen moun deyò a ki tap manifeste men si pandan moun yo tap fè manifestasyon tap fè revandikasyon yo pase si lapolis te estime ke te gen yon sitiyasyon de tansyon enben lapolis la ki te deja enfòme de mès la e yo konnen ke tout mobilizasyon ki te gen pandan pou jounen an. anben yo te dwe pran dispozisyon pou kontwole sitiyasyon an. Mentnan, si lapolis la te retwouve l nan sitiyasyon pou l ta bay gaz, ekout, gen plizyè gaz ke w kapab itilize, men gaz lapolis la te itilize a, li te itilize l pou bonbade moun nan legliz la. Lè m di bonbade a, menm lè se vre polis yo pa t rantre anndan legliz la vin bay gaz, men gaz la anvayi. tout presbitè, tout lakou legliz la, e donk kote ke te gen yon sitiyasyon panik, e nan moman kote mès la fini pou moun y ap prepare yo sòti, epi moun tande tire, lè m di tire a, e moun pa konnen si se bal reyèl oubyen e gaz, donk sa vin kreye panik, anpil moun sot tonbe, e anbilans te oblije vini pou pote moun sekou. E ou pat jwenn okin prezans la fòs piblik e sa son zak e babar sa montre ke ou gon polis ki ap banalize lavi moun depi moun ap manifeste kont kidnapin kont ensekirite deta lapolis la e ap anmègde moun li anpeche moun yo e manifeste e nou kondane sa k pase a, sa vin moutre ke jodi a lapolis la vin tounen yon enstriman politik nan men pouvwa a e ki enplike nan de vyolasyon e sistematik dwa moun. Nou wè sa pase an 2020 e pandan plizyè fwa pandan ane 2020 an kote ke gen de moun ki al fè sitting, E pandan 2 fwa e nou pap dòmi te lanse 2 sitting devan ministè jistis enben pandan moun yo tap tap fè revandikasyon yo pase pezibleman enben lapolis te vini e bonbade moun avèk gaz alòske gang yo yo sòti yap kidnape moun lapolis la fè e moun ki te gen otorizasyon pou tente machin yo yo fè yo detente yo alòske gang yo. y ap fè kidnaping nan mache miten. Yeah
M salye le monde Si w tande mesaj sa maten bonjou Ou tande l apremidi bonswa E ni moun k ap pale ki pa konn afè moun k ap pale kaka a tou m salye nou tout E ou renmen nou ke Bondye beni w Ke w rayi nou tou ke yon lwaye boule w E mesye sa fè lontan m t antre nan silans mwen Alò se nou menm ki mete m.